Ou menm ki pa konn se Miguel la map di w, wap konprann mwen. Sa se kote yo plante, yo tire an kantite pou yo rache l ankò pou y al plante nan jaden. Ou wè kote degre fwe a ye lotbo a? Wè son pil ye la. E banm avanse se jis pou nou ka poze konfrè yon kestyon. E koman i fè pou jaden sa mouye. Alò, pandan nap gade a nou wè gen yon toub plastik. On PVC plastik ki pase nan chak ti kanal yo. E wi. Koman e la mon fwe? E lè nap gade la nou e on paket bagay ki plante la gen moun ki pa konen ki sa yo e. Eske ou ka esplike pou yo? Sa li rele, an ayisyen li rele zonyon, an espanyol li rele seboja. Men kom nou e san pil yo plante, eske pa touf yo plante ou byen koman e? Eske apre? Yap level ankò pou yay plantel yon lòt kote. Wi se boy sa vini li vini nan yon ti mamit an nou simenl aprè nou fin simenl epi janw wèl la aprè de sa nap level pou nal plantel pa pye chak nap al plantel yon pye yon pye atake li fin plante. Banm moutre nou sa lap dim nan sa lap di a pou nou konprann nan gade pou wè. Ou wè kòman ye pa ponyen, wè. Chak ti fèy sa ou wè la, ke li se yon pye, ya pral leve pou ya plante nan tè, la ou wap mande ki kantite tè lap plante. E byen si nap gade byen gade la nou wè ki kantite. Men e pou yo mouye menm, kòman yo mouye? Pou yo mouye, se avèk bèdann sa. Ok, ok. Ki fè ya nou di mangèl.
Dlo a antre ladann epi yo fè ti tou ladann li fè tankou se lapli kap tonbe epi li awoze zonyon an. Ohh ok eske nou tande koman sa ye moun mwen yo. Men se pa 2 pye ki la e pa e pa yon milya de pye selman non. Paske nap gade la la anpil. E banm moutre nou e koman yo fè koman yo fè pvc yo. Voye nou pou nou wè koman yo fè pvc yo. Epi yo fè separasyon yo, yo chak gen yon kle nan yo. Yo chak gen yon kle, epi pou yo kapab mouye. Eske nou wè kòman, kòman yo fè semigèl yo, pepinyè yo? Nan bon lang kreyòl la se pepinyè. Wè, se konsa yo fè PVC yo. Epi pou yo mouye. Son pil wi ki la. Mbyen si gon tèk ki tan plante la banm banm moutre nou banm moutre nou tèk plante ya kòman sa ye. Wè se men kòman sa ye. Wè, chak ti pye sa yo nap gade la, ya pral retire yo pou yo mete nan tè. Pou yo mete chak ti pye, pou yo plante y pa pye. Non, m pa pral anba. Pa pral. Non. Wè. Map sèlman fon kout flach pou nou pou nou kapab wè anba a. Wè li. Tout tè sa nou wè sa la, tè sa se menm zonyon ki plante ladan se yè yo plante. Se konsa li ye la.

Epi jan nap gade l la yo pral retire l pa pye pa pye pou yo plante ou wè li son kantite son kantite li ye wi pa bliye kote m te sot avè nou an se te la sa se lòt tè ki plante banm montre nou sa plante ayè wè. Wè Wè Sa a yè A yè yo plante Wè chak Ti tou sa yo nap gade a nap wè Se yon pye Wè li Se papye yo plante yo Papye Gade koman yo epi yo byen òganize wi wè. Nou wè koman sa ye? On ti van kap vante la yo santi alèz. Yo santi alèz.

E sa se kote yo fè pepinyè. Sa se kote yo fè pepinyè. M sot moutre nou kote yo fè. Tout sa n ap gade la se pepinyè. E kote m soti lobou a kote moun sa yo ye a. Se preparasyon y ap fè pou y al mouye pita. Pase fòk yo mouye maten, fòk yo mouye apre midi. Pa bliye m di nou, se pa pye. Pa pye apre y plante. Ou wè kòman y an kantite ou wè.

Sa nap gade la se pra kongo 2 mwa wè nou wè otey nan tè a wè 2 mwa 2 mwa pra kongo 2 mwa e wap gade yon pil plon nan lòt bwa se pou direktè a plante Epi se pa sèl jaden non moun yo fè. Wap gade building sa se kote pou yo adore Bondye paske pa gen yon lòt chwa. Ou menm ki pa ko asepte Kris kòm sovè pèsonèl ou, ebyen eh se pa kite twòp tan pase paske lamò baw tan, li pa baw jou. E nan pral fè w pale, nan pral fè fè w tande e eh, vra pwopyetè a ki genyen tout jaden sa yo bannann e pwa manyòk e banm kèk segonn e nou pral moutre w pra chikann ou menm ki pa konn pra chikann oubyen ou di pra lyann oubyen sou pa konn di pra lyann ou di pra nèg Sa se kote yo te konn ap adore Bondye. Men pou moman sa la konya e banm fè w tande plis nou pral poze pwopriyetè a kesyon epi pou kapab tande kòman l ap reponn. E mon frè Bondye beni w. Bondye beni w mon frè pa m. E kote nou ye la m wè nou devan yon gwo tabènak Eske w ka esplike moun yo poukisa tabènak sa? Tabènak sa la pou nou adore, bò isi an li rele Platanal Adentro. Ok. E egalman nou genyen tanp sa pou nou adore Bondye. E konsèy nou kapab bay tout moun kap koute nou e kap gade nou, a nou ta renmen jan konfrè a sot di nou talè a, levanjil ba w tan men li pa ba w lè. E tan ap avanse, e de jou an jou nap wè bagay yo ap vin pi an difisil. M ta swete ke tout moun ki poko asèpte Jezi remèt Jezi lavi yo, paske menm lè ou mouri nan Jezi, se chanje ou chanje de vi, ou pral viv nan yon lòt vi ki ap pi meyè pase vi pase etranje nou ye sou tè sa. Ok e e si yon moun mouri san Kris sak ka pase? Depi yon moun mouri san Kris, moun sa dirèkteman li prale nan lanfè paske E nan Jan 14 vèsè 14 li di, si vou mème, gade mè kòmandman, si vou demande kèlke choz an mon non, je le fere. E ki konsèy ou kapab bay chak moun k apral gade videyo sa a an ka yo poukò asèpte Kris e ou an ka ou gen yonn gen yon moun ki asèpte deja k ap mache klopikop lan? Moun k ap mache jan yo jwenn nan ki deja asèpte ki pa ranje zafè yo, m ta swete ke yo ranje zafè yo. Moun ki poko asèpte Kris kòm Sovè pèsonèl yo tou, Jodi an nou ta swete ke ki se jodi an 9 Me 2024, nou ta swete ke ou wè konbyen ou genyen, ou pa konn konbyen ou rete, se remèt Jezi ki rès la epi li menm li kapab fè la kontinite a nan laviw.
Ok mèsi pa gen pwoblèm kòm m wè pa bò isit e kote nou fè tanp sa pou n adore Bondye a gen anpil tè m wè ou pa rete imobil paske lè nou li nan 2 korentyen chapitre 2 de Kolosyen chapitre 2 Tesalonisyen chapitre 3 vèsè 11 I di si yon moun pa travay, li pa dwe manje. Èske se sa k fè nou fè tout jaden sa yo? Se pou sa menm nou fè jaden an paske te gen anpil tè apre nou fin konstwi tanp lan. Tout tè a rete atè, nou travay, nou plante bannann, zonyon, manyòk, prakongo, epi anpil jaden nou fè, pwa chikann, Pou nou kapab jwenn manje pou nou manje pafwa nou ka vin legliz la se pa selman adore fok nou jwenn yon bagay tou pou nou manje. Ok mèsi vini wè moutre nou pra chikan nan. Se jan nou te nou tap esplike la a, se jan w tande konfrè a tap esplike a. Pra sa sa sa wap gade la a, nou pral nan pra chikan nan men jistavan pra chikan nan nou la a nou nan yon bannann miske ki pral donnen talè konsa ki pral kòmanse bay bannann e pa gen pwoblèm kòm ou tande frè a deja se li menm ki toujou la ansanm avèk nou Men bati yo sa wap gade a se li menm ki pote dlo a soti a yon bon distans ke je w pa kapab wè. Sa a se tabènak kote pou yo adore Bondye. E nou pap ka videyo a nou pap fè li twò long. Konnya n a prale nan ekzatteman kote prachikan nan ye. Ok la se nan pra chikann nan Nap antre la pra sa si tèlman donnen moun yo Pra si tèlman donnen e pra anpil Wè tout sa map gade la se pra Yo plan yo gen kalalou yo gen mayi Yo fon pil jaden la Se jis e jan w tande konfrè tap di w la Pafwa e lè w vin legliz la Ou kapab rale lakay la avèk yon ti pwa. Si gen mayi tou, ou kapab ale yon ti mayi ki pa yon pwoblèm. Men, e pa yon fout tann non. Se pa yon fout tann. Se tann, tann pou tann pou yo ba w. Sa e pwa chikann. Paske, jan w ap gade l la, e, mwen va mande konfrè a kòman li fè pou li mouye l. Mwen va mande kòman li fè pou li mouye l paske se yon tè chèch. M wè nou ye la. Yon tè chèch. Men pwa donn anpil mezanmi. Banm banm eseye mande konfrè a kòman kòman jaden sa fè pou li mouye. Paske map gade m wè se nan yon mòn nou ye la. Wi mon frè, esplike moun yo non. Kòm nou wè se nan yon mòn nou ye la. Se nan yon tè chèch. Kòman ou fè pou mouye jaden sa? Bon pou nou eseye mouye jaden sa, paske kanal la yon bon distans. Kanal la jis anba, jaden an li anwo. Nou oblije achte sa yo rele, an Ayiti yo rele li pvc, isi yo rele li turbo. E sa ki rele pvc a?
Sa nou gade bagay blan sa pvc a, epi nou achte anpil ladan li, epi nou mete gom e ponp lan nan kanal la, epi nou rale dlo a pou nou kapab mouye jaden. San pa sa, nou pa tap gen jaden. E E etan di lwen nap gade se yon pvc ki se 4 pous e wa kontrole konbe mil de pvc konsa a 19 pye pou yo achte e pi pou yo rive avèk dlo sa la pou yo vin mouye jaden sa. E tout sa ou fè nan lavi li mande sakrifis. Ou menm. ki pat ko like ki pat ko abòne avèk paj la pa ezite fè sa e se te yon plezi nou se selsiyis info tb nou se je w ak zòrèy ou like abòne e pataje si w ta gen yon dènye mesaj ou ta kapab bay pèp la oubyen moun kap gade videyo sa se kisa l ta ye Sa nou te ka, konsèy nou ka pote pou tout moun kap gade videyo sa e kap koute videyo sa, nou ta swete ke tout moun pingo rete depi ou jwenn yon kote ou ka travay, se travay paske bib la di si ou pa travay ou pa dwe manje se travay epi ankouraje abòne avèk direktè a avèk frè Elfis. Epi w ap jwenn plis videyo k ap vini toujou, k ap pi bèl, k ap pi bon toujou. Dakò, se te jan nou te tande y la. Nou se Celcius Info TB. Nou se je w ak zòrèy ou. Like, abòne e pataje. Se te yon plezi.